Donk nou konnen sinema se yon art ki vreman enpotan e esansyèl e nou gen ansanm avèk nou la staff ki fè pati Wilmix Production ki ansanm avèk nou ki gen yon fim ki va soti trè byento ki se Maman Magache L'avenir. E nòmalman fòk nou di, nou ansanm avèk yo, ou menm ki renmen yo sou rezo sosyo yo, Twitter, Facebook, WhatsApp, tout sa yo ansanm avèk nou la. Nou pral pale ansanm avèk yo lan la, nou pral fè w konnen yo menm kiyès yo ye, e travay y ap fè a kouman yo wè l, kouman yo konprann travay sa a. Donk, e nou pral antre lan manman koze a la, kote nou pral pale ansanm avèk nou de fim nan, e ke nou jwe ladan l lan. E m ap poze kesyon an premyèman avèk Ricardo. Kòman w te santi w nan wòl sa a? M kapab di se te yon fyète pou mwen pou m retravay ankò avèk reyalizatè fetich mwen, Wilgo David, epi sou yon fim, sou fim sa ki rele Maman m'a gâché l'avenir. E m kapab di w, e kwake m te konn jwe nan plizyè fim deja, men reyalizatè a te egzije pou m bay meyè de mwen menm, le meilleur de moi-même nan fim sa, ki te trè difisil. Men m panse gras avèk anpil repetisyon e gras avèk e rekòmandasyon, konsèy kamarad ki te nan fim nan, m ta m te arive jwe wòl la trè byen. Cupidon, banm di yon bagay. E wòl sa a m te jennen anpil pou m jwe l. M te jennen. M konn abitye jwe lòt pèsonaj deja men Oscar se yon pèsonaj ki rize ok ki ki te bay Carla anpil manti pou l te kab konkeri Carla e pa la suit li pral vyole pitit fi Carla ki se Daïn ki se bèl fi Oscar nan fim nan. E fim sa te mete m an fas yon reyalite ke m pa t konnen paske aksyon ke m poze nan fim m pa abitye fè aksyon sa yo nan vi reyèl. Ou konprann? M pa abitye vyole moun. Men Carla m kapab di se yon fi ki te nan sitiyasyon difisil ki arive kite mari l Marcus paske mari l pèdi travay li. E pi. Oscar pat gen nan tèt li poul te fè Carla tonbe, men kòm Carla vin jwenn li te an sitiyasyon de feblès donk Oscar sedwi l jiskaske donk yo vin ansanm. E m kapab di tou nan fim sa Oscar lè l fin fè aksyon sa donk m kapab di mwen menm m santi wòl sa rive sou mwen paske M konnen sosyete a pral gade m mal antanke kadejake, se sa k te fè m pè a tou, paske m konnen an jeneral an Ayiti lè w jwe yon wòl yo tou di e sa w ye. Donk sa te fè m pè anpil, m di kyèt moun yo pral rele m kadejake apre m fin jwe wòl sa. Bon, kòm pwodiksyon an te konte sou mwen, m oblije aksepte l kanmenm. Ki leson moun ki pral gade fim sa yo, tout fanatik ou yo sou rezo sosyo kapab tire de wòl ou a? Bon, m panse, lè yon moun entèprete yon pèsonaj, si moun pa gen leson yo ka tire ladan, men pèsonaj la li ven. E sa m kapab di kòm leson, e sè ke nan vi sa a, lè w ap viv gon seri de moun, se avèk letan w ap vin arive dekouvri vrè vizaj moun sa a. Ok, paske gen de moun ou ansanm avèk yo, ou pap janm, si w pa pèdi tan ansanm avèk li, ou pap dekouvri vrè vizaj li. Donk se sa k te rive. Okòmansman, Ask, Oscar te yon moun ki trè janti e ki te prè pou l bay tout li menm pou Carla. Epi par la suite bagay yo pral chavire e li te byen komanse epi li pral se li pral rive vyole pitit Carla ok li pral vyole li pral fè kadejak sou li donk bonte a pat dire vrèman donk se sa ki chanje tou le kou de listwa donk m panse e se yon bagay ki mal ok se yon bagay ki mal e sa m ka di pou m fini se ke pa eseye kouri pou lapli pou tonbe nan rivyè ok lè nou moun gen difikilte avèk ma ou eseye antann nou. Ok paske m panse si Carla te fè sa li te fè refleksyon sa m panse pitit fil Dayne patap mouri donk an gwo se leson an sa. Donk mèsi Ricardo e m ta renmen konnen kounya la e Anila kòman w te konprann wòl sa Dayne. Humm Dayne se pat yon wòl ke mwen te santi m alèz pou ke mwen jwe ladan l poutèt kisa paske mwen Mwen te santi ke pou y al vyole m nan, pou y al vyole m nan, li te di anpil pou y al vyole m. Ki sa ke m ka di? Anpil fwa, lè ke ou avèk yon moun, ou pa ka fè diferans ant si moun nan renmen ou tout bon, ak si se jwe li vin jwe avèw ou byen si se santiman ou ke li vin brize bon ou pa ka fè diferans lan vreman ant sa. Oscar se yon moun ki mete tout jantiyès li devanm, li mete tout amou li devanm pou li fèm wè ke li vle konkerim pou ke mwen vin jwenn li. Men mwen pat vle vin jwenn li paske. Papa m se te moun ki te pi enpòtan pou mwen nan vi m. Men akoz pèsistans manman m, mwen te oblije al jwenn ni. E nan alèz ansanm avè l, mwen te vin viktim de vyòl sa. e ki te menm akoz ke mwen mouri. Ki donk, wòl lan li pat fasil ditou, men m te oblije antre nan po Dayin e eseye adapte m ak sa ke yo te banm jwe an. E m te arive jwe l, m kwè, pafètman byen. E nou konnen Anela an Ayiti, e moun yo, yo trè, yo gen yon karaktè depi ou fin jwe yon wòl, yo toujou atribiye la ansanm avèk ou menm. E yo vyole w lan fim nan? E kòman, ki reyaksyon ou pral gen lè moun yo wè ou pa di, men ti fi yo te vyole a, men ti fi yo te vyole, kòman ou pral reyaji? Bon, um, kòman m ka di ke m pral reyaji? Ok, m poko nan sitiyasyon an pou ke m di kòman m pral reyaji, men se si ke m ap reyaji pafètman byen paske se yon mesaj ke m t ap delivre. M t ap fè pase mesaj lan pou ke mwen fè moun konnen ke ou pa sipoze. Komsi lè ou pa konn yon moun, ou pa sipoze twò antre sou li, ba l espas pou ke li brize ou. Se ou menm ki pou mete yon bar de sekirite pou ke moun nan pa arive atenn sa ke l vle an. E jan ke m ap reyaji, m ap reyaji pafètman byen lè ke yon moun pral di ke wi sa se ti dam ke yo vyole an. M ap reyaji pafètman byen paske mesaj lan se si ke l delivre. Nou di mèsi avèk Annuela pou eleman de repons yo. Nou gen yon bèl dam ki ansanm avèk nou e kesyon an se pou ou menm, m ta renmen kounya la ou menm Fedna e ou gen anpil fan sou rezo yo, m konnen yo renmen w anpil nan fason ou jwe, nan fason ou abiye, moun yo love ou anpil, men m ta renmen konnen kòman ou te konprann pèsonaj sa pou w te kapab arive enkane li. E mèsi pou kesyon an Cupidon e mèsi tou pou fan yo ki renmen m. But poum te jwe wòl Carla nan film an on m'a gâché l'avenir se pat yon pèsonaj ki te fasil pou mwen aksepte l paske e konnen ke ou pral ou pral lè yo prezante Manuela yo dim pitit mwen m di oh gwosè timoun sa ki pral jwe pral jwe wòl pitit mwen men non epi Wilmix dim wi Fedna wap wap aranje w pou jwe wòl lan paske nou konfye w wòl lan. E vrèman vre lèm li kòmsi e senaryo an ki te nan menm nan m di wòw eske map ka jwe wòl sa. Men avèk sipò ekip lan Wilmix Production mwen ka di nou ke sa li te vin parèt fasil pou mwen, konsèy tou yo ba nou sou abiman nou, sou fason map makiye tou, sou cheve map mete tou yo te vrèman vrèman edem nan sans sa. E. Epi bòw m ta renmen ou gen mari w. ki pap travay ak pa ekzanp travay la ki gen dwa jwenn lòt nèg. Kisa lòt nèg a te ofri w de miyò ke mari w la? Kipido, pou m byen di w, e, Carla li menm, yon, yon fa, yon moun ki marye, ki gen mari l, li gen pitit li, l ap viv ansanm avè l, epi, vwala ke e Marcus vin pèdi travay li. Marcus vin pèdi travay li epi sa fè ennan se mwen menm k ap bay kay la manje, k ap e peye inivèsite pou Dayne. K ap fè tout bagay. Carla te vin trè trè awogant. Li tèlman te vin awogant li pa t menm ka tande konsèy pèsòn moun. Pwòp sè l, pitit li ba l konsèy, li pa t tande konsèy sa yo. Sa l te wè devan l se te kite avèk Marcus paske Marcus pa p travay, Marcus pa ka ofri l yon vi meyè. E vwala ke Oscar li menm ki te trè rize, li te li ofri m tout sa ke Marcus li menm pa t ka ofri m. Li ban m lanmou, li ban m lajan. afeksyon, tout sa yo, sa te vin rann mwen tou te kòmsi bliye e Marcus e se Oscar sèlman mwen te wè devan m nan moman e menm ofri l kòmsi pitit fi m nan m fè l konfyans avè l nan tout sans, nan tout sans.
Èske ou pa t wè nan renmen, renmen yon pakèt bagay, tout sa l te ofri w yo, lafeksyon, santiman, kòb li konn ba ou, èske ou pa t pèdi yon pakèt lòt bagay ankò? Bon wi Cupidon m pèdi anpil bagay, m pèdi lanmou an, m pèdi afeksyon an, m pèdi fanmi mwen, mwen pèdi ekonomi, tout sa m te genyen vin pèdi e pitit fi m nan ki te pi chè nan vi m, mwen vin pèdi pitit fi m nan. Paske m pa t atann sa de Oscar, paske Oscar li menm li te gen yon vi ki kache dèyè tout sa l t ap ofri m yo, ke alafen lè m vin pran konsyans de eta Carla vin ye, Li te vin twò ta pou mwen. Donk ankò yn fwa mèsi. Men m ta renmen konnen e Fedna wòl sa ou jwe a la gen anpil moun ki pral gadew ki renmenw e moun ki pral gade yo ki leson yo kapab tire de wòl sa? Ki leson yo kab tire de wòl ke Carla jwe? Nan vi an kòmsi e toujou bay fanmi nou enpòtans. Fanmi nou se li menm ki an priyorite pitit nou, madanm nou. Fòk nou toujou pran swen pitit nou, pran swen fanmi nou. Sa ka rive nou gen yon mari ki pap travay. Men se pa kouri kite l lan ki enpòtan. Se pa brize, kraze fwaye an ki enpòtan. Se met tèt avèk mari sa a pou nou ede l. Paske lepi souvan ou toujou jwenn se fi yo ki pa al travay. Fi yo chita nan kay, mari yo al travay. Men di moman ke mari ou pèdi travay li. Ou menm wap travay ou ka edel avanse. Ou ka edel ou ka bal konsèy ou pa kouri kite fanmi an pa brize fanmi an konsa. Paske wap gade wap wè mwen menm kite Oscar men sak rive. M kite e Marcus sak rive m pèdi pitit fim nan e Oscar vyolel tou sa. Men sim te met tèt mwen an plas m te met tèt mwen avèk marim pou nou travay map travay map edel men la tout sa yo patap rive.
Ankò yn fwa Fedna nou diw mèsi e kesyon an map poze menm kesyon sa ansanm avèk doktè Sely ki e wè se yon doktè ou ye donk nòmalman ou pa jwe wòl doktè ou jwe yon lòt wòl m ta renmen koman ou koman ou te santi w lan wòl sa antanke doktè an reyalite men nan fim a Mama Magashi la vini ou pat jwe wòl doktè koman ou te santi w Kòman w te santi w nan wòl sa a pou w te kapab antre ladan? Nan pèsonaj, onon pou yon chomeko. Ok, chomeko.
Bon, e pèsonaj sa a, jisteman, li, o kòmansman se anpe trè difisil paske pandan w ap travay, se ke ou pwofesyonèl, epi kounye a la, pou w rete yon ti tan pou w fè sinema. Se sa a, defwa ou plen responsabilite epi pou w fè sa. E, an reyalite, E tankou Fedna sot pale an, wòl lan li te difisil e l fasil an menm tan. Li se kote gen volonte e se volonte sa avèk ekip la, paske se yon ekip ki trè jovyal, youn ap ede lòt, youn ap epole lòt. Kidonk nou te arive jwe wòl Marcus nan Mama m'a gache lavni an. Men sa ki enpòtan, w ap gade ke Marcus li menm nan pèsonaj sa, se yon nèg ki te gen yon famiy ki. ke l te kwè nan fanmi li paske 18 an maryaj se pa 18 jou wè se bagay ekstòdinè wi ou gon pitit fi w avè l la se pa menm la fi inik se l anfan inik ki de maryaj la 18 an ou arive Marcus arive pèdi djòb li E Marcus pa rete bra kraze non lap chache tanpwa e se le moman fi a ke l te kwè nan li a fi a kite l e l pran pitit fi a lale avè l se yon wòl ki te gen anpil soufrans epi wap pe Ok e Doktè Sely e banm fon ti antre nan bib la li di gason an dwe al travay pou l okipe madanm ni ou menm ou vin pèdi djòb ou pa ka travay e madanm nan lan kay la l la pou l fè sèvis nan kay la fè pase twal mouye lave zo pandan w pa tap travay la èske w te konn fè travay sa yo nan kay la? Ekoute, se pa kesyon de madanm, sa nou gen sa pou defo an Ayiti, se pa kesyon madanm dwe pase twal mouye, bale, non se pa pou sa, paske se pa pou sa ou gen madanm, tu wè, an reyalite, son echanj, tu wè, ke gen, se madanm nan son lòt kòt ou son lòt ou menm ankò, tu wè, e, ou ka, si ou pa gen kòb pou pran moun pou pase, pou fè travay menajè yo, ou ka ede madanm ou fè travay menajè yo, sa vle di ke men, an reyalite pati sa. Pa t genyen ni nan Mama Makache Lavni an, men sepandan sa nou te vle montre andedan fim nan se leson sa fi a, menm lè w te gen senkantan yon fi genlè ke w pa fin konnen l vre. Paske sa k di sa, apre dizuitan pou fi a fè yon travay sa, monchè li te di pou Marcus e pou koute entèprete. personaj sa. Ok ou di sa pou fi yo pap janm fin konprann li vre tout moun konn sa yo pap janm fin konprann fi e sa son leson èske pa gen lòt leson ankò atravè wòl sa ou jwe a la yon moun kapab jwenn ladann. An reyalite anpil leson sitou pou medam yo paske an reyalite Osca an gwo e Marcus an gwo eskize mwa Marcus an gwo li li li pèdi travay li se pa fòt li dèyè son erè ki pase nan travay li epi li arive pèdi travay la malgre sa lap chèche travay. Sa se bon kote m. Marcus, fi lan li menm. 1 an sèlman Maroufè pap travay pou arive ap bal cho kite kay la jiska pou pran pitit li ale epi gade sak rive. Sa vle di ke sa son leson pou moun yo pran paske sa nap montre la se reyalite sosyete a, se reyalite lavi a. Sa vle di ke gen anpil leson ke Film sa li pote pou gran piblik la. Mèsi avèk Doktè Sely ki te jwe wòl Marcus nan fim nan e nap pran yon lòt aktris ki jwe nan fim sa ankò e map pozel menm kesyon an ki se DS tu es vraiment DS?
Wi m panse sa. Hein? Sa fè w panse sa? Paske
deyès lan se pa sèlman sou vizaj lan. E si wap gade sou vizaj lan wap wè ke m son deyès ke pe don. Don, deyès, m ta renmen konnen nan wòl sa wap jwe la, kòman ou santi w? Bon,
o debi m pat tro santi m byen paske m te jwenn anpil egzijans, sitou avèk Fedna, ki te bezwen pou mwen kite po m pou m al antre nan yon abiman ki pa two mwen menm. Sa vle di, Fedna te vle pou mwen abiye yon fason tankou yon timoun ki trè kalm e ki pa sa ditou tout. An reyalite ou pa sa ditou. M pa kalm ditou. Ou soti nan yon peyi twopikal e sa fò gòch ou. Fedna fè m kite moun mwen ye an. Lè ke m genyen sèn nan nan men m, m ap gade l. M di, kòman m pral jwe sèn sa a e kòman m pral kanpe nan pwojeksyon an? Lè moun pral di, bon, apa Deyès bay Dayim yon move konsèy, se li menm ki arive mete li nan yon move chemen, tou sa. M pa t santi m nan po m odebi. Men, lè m ap choute, m vin rilaks paske Sayèl se pa vrèman mwen menm. Se jis yon pèsonaj mwen antre nan moun ke m ye an.
e li difisil pou te antre ladanl finalman ou antre anndan pèsonaj la ou jwe nòmalman e moun ki pral gade ou ki renmen w yo atravè pèsonaj sa kisa yo kapab tire ladanl kòm leson.
Bon Wòl mwen te jwe an li konsène anpil jèn fi paske lap aprann ou chwazi tip de moun pou zanmi ansanm avèk li. Zanmi a 3 se yon bagay ki bay anpil pwoblèm. Ap toujou gen yon moun ki bay yon bon konsèy, ap toujou gen yon lòt moun ki pap pote bon konsèy. E ke Sayèl pat pote bon konsèy ditou pou Dayin. E se akoz de Sayèl ki fè Dayin te rive pèdi lavi l se si. Paske se mwen ki bal konsèy lan. Se Sayèl ki bal konsèy lan. E map di chak grenn jèn kap gade, ki pral gade fim nan 14. pou yo chwazi moun ke yap zanmi ansanm avèk yo, epi pou yo pa toujou tande sa ke yon zanmi di yo. Pafwa zanmi an gen dwa di ou yon bagay, se pou tèt poul mete ou nan echèk lan, apre menm li menm ankò pral griyen dan l sou ou, pral amize l poul pase ou nan betiz.
Ok mèsi avèk DS. Tu as vraiment une DS e m gen yon lòt bèl bèl bèl aktris ankò ki la e. Menm dam nan konnen blondine. Koman w te fè pou w te ka enkane pèsonaj sa a? Bonswa ankò. Bonswa. E ke mwen reponn o non Blondine Alexis, ki te entèprete non Dashka, Grand Sè Carla. Se pa tan osi fasil pou mwen, an tanke yon moun ki tap jwe pou premye fwa. Te gen anpil difikite, akoz de moun ki tap filme, Wilgo e Johnny. Men kanmenm mwen ta arive entèprete wòl la trè byen.
Donk, ou se Princelle Kala e ou wè echèk li pran e tout sa k rive l yo atravè fim sa a e lòt moun k ap gade w yo kounye a la, ki leson ou pote nan wòl pa w la pou yo pou w ka evite echèk sa a pa rive moun ki pwòch yo? Ki leson ke m ap pote? Leson ke map. Mèsi pa ou fèm se pèsonaj la ki leson l pote. Pèsonaj la. Wè.
Ok leson pèsonaj lan pote se ke lè ke nou gen yon ti pwoblèm ansanm avèk mari nou eseye chèche aranje sa. Eseye atenn ki moun kap ba w bon konsèy e kiyès ki pap kap ba w move konsèy. Malgre ke li te vini avèk nouvèl li an, mwen te resevwa l trè byen, mwen mwen te ba li bon konsèy. Mwen te mete m nan po m. pou m te konprann li e pou m te fè l konprann ki sa l sipoze fè ak ki sa l sipoze pa fè. Alò, li te menm arive di m ke li pral divòse, mwen te di se pa sa ki kòm si ki enpòtan, men sa ke pou l fè. Li te fè tèti, li te oblije ale divòse tou sa, li vin retouve l avèk yon sèten de

Paske m te nan goumen ansanm avè l, m te ap debat mwen. M pa t panse ke l ta fè sa. Epi li pran m pa sipriz. M manke toufe paske m pa t atann a sa. Kidonk m pa t ka santi m nan po m vrèman. E pa gen moun ki t ap santi yo nan po yo paske se te yon vyòl ke l te. E li rete nan non vyòl li pat lòt bagay ke sa. Donk ankò yon fwa mèsi a Blondine, mèsi a DS, mèsi a. 14 pa bliye nap pale gran piblik lan pou 14 fevriye nap tann yo. Dòkò dakò dakò mèsi a Doktè Cely, mèsi avèk Anuela, mèsi a Fedna, mèsi avèk Ricardo e se yon fyète pou mwen pou m te gen nou ansanm avèk nou. Sa se te staff pwodiksyon Wilmixprod la. ki pral pote pou nou 14 fevriye nan yon espas ke nou poko kominike w sa, fim sa ke anpil nan nou ap tann Maman Magalie Lapriyè. Se yon fim ke Johnny ekri e se David Wilgo ki reyalize l ak tout staff li yo ki pral fè nou viv li nou menm ki tande. ki renmen nou, ki kwè nan sinema, nan travay n ap fè a, pa rate randevou sa a. Toujou rete konekte pou 14 fevriye a ou ka konn ki kote pou w al gade fim sa a avèk tout aktè, aktris yo k ap la. Avan nou fini, Kipido, nou p ap bliye sponsò yo ki te ba nou lokal, fòk nou pa bliye sa. N ap remèsye Vila Teodò, ki te, Mesye Franswa, Mesye Franswa, nou di gwo wou Mesye Franswa, ki te sipòte nou Nap nou pap bliye Hotel Tabarlan ki te ba nou Greenland Hotel Greenland Hotel ki te ba nou Dayè se nan Greenland Hotel nou ye la a ki te fè nou itilize l kidonk nap remèsye tout moun ki te ba nou sipò kelke swa sipò ke l te ye an nou remèsye nou anpil anpil anpil anpil.
Ankò yn fwa mèsi nou gate nou menm ki tap swiv sa nou pral renmenw plis toujou pase ap travay plis pou nou toujou se wilmix production ki ansanm avèk nou mèsi tout moun a la pwochèn.